Remontada pou ekip FC Barcelone nan nan kadr dezyèm joune Liga a. Barcelone te lakay Levante, Levante mennen 2 zero a la mitan e nan dezyèm peryòd lan kapasite de reyaksyon Barcelone nan bat Levante 3 a 2. Te gen anpil bagay ki pase sou match sa, pèfòmans ekstraòdinè de Pedri, Lamine Yamal ki pat bon nan match sa, Ferran Torres ki kontinye ap make pwen pou Barcelone. Ebyen, avan nou al bò fil match foutbòl sa analiz sou pèfòmans plizyè jwè, nap diw ke 11 de depart ekip FC Barcelone nan, Yohan Garcia te nan kan an, Eric Garcia lateral dwat, Baldé lateral goch, Cubarsí, Ronald Araujo, nan mitan tèren an Casado, Pedri, Raphinha an pozisyon 10. Lamine Yamal eli dwa, Rashford elye goch, Ferran Torres an pwent. Se te ekip FC Barcelone nan ki te alinye 11 sa. Ekip Levante an te nan yon 11 5 4 1 e avèk atakan yo ki se Romero ki jwe yon trè bon match e mobilite misye, kapasite teknik misye te mete defans Barcelone nan nan anpil difikilte, nap pale de Yvan Romero ki fè kanmenm yon Yon yon superbe gol. Match football la lage avèk Barcelone ki euh, montre volonte l pou l te atake e, e, e, e menm pran le dessus depi nan premyè minit yo. Nan katriyèm minit de jeu gen yon incursion de Marcus Rashford e frap nan premye poto golkeeper e Kounat ta pral fè arè nan premye poto an pou anpeche ekip Levante an li menm pran gòl. Barcelone pral pran gòl nan match football sa a la 15 e minit de jeu avèk Ivan Romero. Aksyon sa a se yon aksyon ki fèt aprè yon perte de balle de Lamine Yamal. Lamine Yamal ki te genyen e vrèman anpil difikilte nan match sa a pou te e mete Sanchez nan sitiyasyon e konplike nap pale de lateral ekip e Levante a ebyen Lamine al fè yon drible entèsepsyon pou ekip Levante an akselerasyon sou kote goch lan pandan kote goch ekip Levante a kote dwat ekip FC Barcelone nan kote Lamine nan. Epi Barcelone ap mete hors jeu, pa gen hors jeu e sant lan li menm li fèt sou kote dwat la men ki se kote goch ekip FC Barcelone nan, n ap pale de zòn Balde an e pral genyen yon devyasyon ak pye dwat de la pa de atakan ekip ki an pozisyon atakan, n ap pale de Etol Jean. E vwala, e Ivan Romero kontwole fè, an di resevwa balon avèk pye goch li. Li di Koubansi, m prale a goch, non m pa prale a goch, se a dwat ke m prale. Li fente misye epi li fè frap pye dwat lan, son sipèb gòl. Lè sa nou t ap jwe kenzyèm minit de je, e 1 a 0 pou ekip foutbòl sa, n ap pale de ekip Levante a. Levante trè konpak, trè zoganize, pa kite espas pou ekip FC Barcelone nan ki tap fè prèv de anpil maladrès. Barcelone te gen anpil difikilte pou li te dezartikile blòk defansif ekip advès lan. E pandan match lan lap pran minit, Rashford wi ap eseye bouje kòl. Men li pa t veritableman danjre kòm jwè foutbòl. Apa w de aksyon sa m pale de katriyèm minit de je. E Raphinha an pozisyon 10, jwèt lan kapab mennen Raphinha nan pozisyon sa, men mete Raphinha an pozisyon 10 ou wè se pa se pa sa paske lè misye ap jwe avèk Balde, Balde lateral, Rafinha nan pozisyon 10, se jwèt la k mennen Rafinha la. Men se pa pozisyon de depa w jwè w lan. Paske nòmalman avèk Rashford ki okipe lèl goch lan, avèk yon nèg tankou Balde, donk ap gen koneksyon Rashford avèk Balde, ebyen Rafinha li pap nan yon sitiyasyon pou l al moute sou pye jwè sa yo, li pral oblije rete. e sou kote e an di nan aks lan, an di nan nan kè defans nan kè defans ekip advès lan nan do yon jwè tankou Ferran Torres. Ou wè e koneksyon sa a e li pat mache an premyè peryòd, Flick ki pral chanje yon nèg tankou Rashford e e a la mitan li te trè enpòtan pou nou te fè konsiderasyon sa a avèk Raphinha ki pat vrèman dan le kou avèk Rashford ki li menm te rete nèt sou kote goch lan e Raphinha li menm li te nan aks lan nèt anndan premyè peryòd sa. Mèt nan 28 èm minit de je genyen yon bèl aksyon sou kote goch ekip FC Barcelone nan avèk yon koneksyon E de Rashford Balde, yon pasaj nan le do, centre de Balde pou Ferran Torres, frap Ferran Torres lan kontre nan pye yon aryè ekip ekip Levante an. Gòlkipè a li menm le pli fasilman du mond pral kapte balon sa a, lè sa nou tap jwe 28 tièm minit de jeu. 37 tièm minit de jeu gen yon pas de Pedri pou Ferran Torres, yon sipèb pas. De la part de Pedri, ebyen Ferran Torres fè yon frap kal frape nan bar transversal lan, frap lan te trò soulve de la part de Ferran, se te yon gros okazyon pou ekip FC Barcelone lan avèk Barcelone ki te arive pèse defans ekip Levante an, pas de Pedri pou Ferran, frap Ferran lan ki ale nan bar transversal lan, lè sa nou tap jwe 37 tièm minute de jeu. Ekip Levante an manke jwenn 2 zero an e. On kout pye arete, on kou fran sou kote dwat la, on kou fran a mi otè e gon bon kout tèt e ke jwè Barcelone yo ap mete atakan an pozisyon avanse, pat gen pozisyon avanse, kout tèt lan ale deyò, se te yon gwo sitiyasyon pou ekip Levante a. Epi nan tan adisyonèl premyè peryòd lan, 45 plis 7, Barcelone pral. e pran 2 zero an avèk Morales sou yon penaliti se Barcelone ki tap atake e pèt de bal de la part de Lamine Yamal Pedri takle balon an men takle lan pa favorab pou ekip FC Barcelone lan kontr 2 ekip Levante an ebyen aksyon sa pral debouche sou yon frap balon an frape nan men Balde e dans un premier temps arbit lan li menm Kontinite aksyon sa a se kònè, dans un premye tan abit lan bay kònè, var rele abit lan pou di abit lan gen yon aksyon ki fèt la se men e bal 2 e fòk ou gade pou ou wè eske gen penaliti ou pa. Abit lan ale nan var li bay penaliti pou ekip Levante an e 2 zero an pral fèt avèk Morales pou ekip Levante an ki mennen 2 zero a la mitan. Kounye la sou aksyon sa a. Pawòl yo prale men ekriti w yo ap rete. Sezon 2025, 2026 lan lage men te gen de bagay ki fèt nan sezon 2024, 2025 lan k ap pèmèt lè w ap fè yon analiz ou retounen sou kèlke aksyon ki similè e desizyon yo trè diferan pandan yo similè oubyen genyen kelke pwen similitid. Depi yon boul frape nan men, genyen anpil entèpretasyon. Pa egzanp, si yon boul frape nan, gen doub kontak li frape nan kò jwè w lan epi balon frape nan men, jeneralman abit yo, yo pap bay penaliti sou sa. Mentnan, pandan gen règleman yo avèk IFAB, e gen règleman sou, sou yon seri de, de paramèt nan jwèt lan pou kapab pèmèt jwèt lan li menm li, li, li fonksyone trè byen, men genyen diskresyon abit yo tou ki konn pran dè, dè desizyon. Se sa k fè w ap wè ke gen dè chanpyona ki diferan, gen yon seri de desizyon, gen yon seri de hors jeu, chanpyona Dangletè lan, ou kapab wè gen, gen hors jeu ann Espay ki diferan de hors jeu en Angleterre, en Angleterre yo menm yo yo yo yo yo yo yo trè syantifik nan seri de orjo ou wè yap bay. Men an Espay gen yon circulaire ki nap pale de komite teknik arbitraj nan peyi Lespay ki panche sou sa ki gen pou wè avèk e penaliti. Sou aksyon sa, men Balde pa totalman detache. Sa vle di se yon men ki Kole, ant kole sou kò a e detache. Sa vle di se pa yon men konsa. Sa vle di men Balde pa konsa. Balon an efektivman frape nan men Balde. Mwen menm pèsonèlman, mwen rantre nan lojik depi balon an pran direksyon kan an, Li frape nan men jwè w lan, li bay balon an yon lòt trajektwa, mwen nan lojik penaliti. Men kounye la, gen yon règleman ki di. Pa egzanp, se menm abit sa a ki t ap abitre Real Madrid-Barcelone sezon dènyè an, ki ale nan var, ki bay penaliti, ki pa bay penaliti pou Barcelone nan match kont Real Madrid. Ki sa aksyon an te ye? Se yon balon ki pral nan kan an, men Tchouameni konplètman detache, sa vle di men an pa kole nan kò l, sa vle di pa gen oken rapò nan kole nan kò men Tchouameni an fas ekip Barcelone nan, se te yon frap de Ferran Torres kont Real Madrid, ebyen ki sa k fèt? Abit lan ale nan var, li bay pennaliti. Ann di l pa bay penaliti pou ekip Barcelone lan. Aloske klèman l te penaliti. Sou aksyon sa, kisa sikilè lan, ann di direktiv 3 komite teknik abitraj nan peyi Lespay di? Fòk men an ou bra a. Klèman, detache, elwanye de kò w lan. Kounyela, èske penaliti ke menm arbit sa a pa bay pou ekip FC Barcelone nan kont Real Madrid nan match ki fini 4-3 a, Eske pap genyen penaliti pou Barcelone? Eske men Tchouaméni pat elwanye, pat detache de kòl? Wi, men Tchouaméni te detache de kòl. Kounye la, ann retounen sou aksyon Balde a. Men Balde pa elwanye de kòl. Li pa detache de kòl. Pa gen penaliti. Pa gen penaliti, se regleman an. Se direktiv 3 de komite teknik anbitraj ki di ke pou boul lan penaliti, fòk men an klèman detache, elwanye de kò lan. Men Tchouameni te elwanye, te detache de kò lan, anbit santral la al nan var, li pa bay penaliti pou Barcelone. Men Balde rantre nan kad sikilè 3 a ki di ke pou li penaliti fòk men an klèman detache elwanye de kò lan. Ou pa ka ba li penaliti sou aksyon sa a paske men Balde te kole sou kò l. Li klè, men an kole sou kò a. Ou bay pennaliti pandan men an kole sou kò, ou pa bay pennaliti pandan men an pa kole sou kò, men an elwanye. Mwen menm mwen, mwen kont de pwa de mezi. Sa m ap di an la li valab pou Real, Barcelone, etc. Genyen, mwen menm mwen di, mwen rantre nan lojik depi boul lan frape nan men, balon pral nan kan, se pennaliti. Sa se mwen menm. Men kounye la, m pa ka ale, m pa ka ale alankont de règleman an. Gon sikilè ke tout abit yo genyen l, var genyen l, abit santral genyen l.

Elwanye de kòl. Penaliti sa pat dwe bay pou ekip Levante a. 2 zero a la mitan pou ekip pou ekip foutbòl sa ki se ekip Levante a. Barcelone tap domine. Lè m di domine an gen posesyon paske mwen antre nan lojik. Lè m pale de domine, fòk domine an li kriyan. Se pa gen balon pou gen balon. Ekip Levante an te pi aplike ke Barcelone. Li te pi konn sa l ap fè an ke Barcelone. Yo mennen 2 zero sou Barcelone. Barcelone pa kapab dezartikile blòk defansif ekip advès lan. Lamine pa dan le kou. Se sèl Pedri pratikman ki t ap jwe pou ekip FC Barcelone lan. Donk Barcelone pa t bon anndan premyè peryòd lan. Mentnan dezyèm peryòd lan ekip FC Barcelone lan pral. pral rapidman redui ekò lan avèk euh, Pedri ki fè yon yon bèl frap de la part de Pedri e ki pral balon pral gon on trajektò plus balon ap rive sou golkiper a balon ap fè kwen e li pral gon eksteryè ladan e le Pedri choute an e Barcelone redui ekò lan bon moman lè sa nan ap jwe 49 yèm minit de jeu men gen 2 chanjman ki vin fèt Gavi rantre nan plas Casado epi gen Olmo ki rantre nan plas jwè sa a ki li menm rele Rashford. Lè sa a Barcelone vin vin nan ben l avèk Raphinha ki vin gen libète pou l fè egzakteman sa l gen pou l fè avèk Balde. Epi ou genyen Gavi ki bò kote Pedri epi ou genyen Olmo li menm. ki nan pozisyon ke Raphinha te ye a. Epi, ekip FC Barcelone nan 3 minit apre pral egalize avèk Ferran Torres a la suite de yon kònè de Raphinha, yon bèl repriz de Ferran, Barcelone pral egalize. Lè sa nap jwe 52 zièm minit de jeu nan match football sa. Mentnan, Tou swit apre pral gen yon doub arè de la pa de Yohan Garcia avèk Barcelone ki kontinye moutre vilnerabilite l defansivman. 2 arè de la pa de Yohan Garcia, youn nan premye poto an epi rebon favorab epi yon lòt frap ke gadyen an li menm li pral kapte balon sa. Lè sa nap jwe 53 e minit de jwe tou swit Barcelone li menm li fin. e egalize e pi e 57 e minit de jeu pral gon centre de olmo kout tèt de Eric Garcia jwèt nan pral mennen olmo sou kote goch lan kout tèt de Eric Garcia men kout tèt Eric Garcia pa pran kwen li vini direkteman tout dwat sou golkipe a lè sa nap jwe 57 e minit de jeu e pi 70 e minit de jeu gen yon centre de Rafinha yon kout tèt de Ferran ki kapte lè sa nap jwe 70 e minit de jeu Barcelone moutre ke Fok li jwenn etwa a 2 an. Flick pral fè 2 chanjman ankò. Araujo pral sòti Christensen pral rantre. Balde pral sòti Lewandowski pral rantre. Kisa chanjman sa yo di? Ann di, Arojo sòti Christensen rantre, sa vle di se son chanjman defansè pou defansè. Balde rantre, Lewandowski, Balde sòti, pardon, Lewandowski rantre, Ferran ak Lewandowski vin 2 pwent. Barcelone vin kareman nan on defans a 3 avèk Raphinha ki pratikman demi lateral. Kareman! Jwèt Barcelone nan vin mennen Raphinha demi lateral kareman ebyen nou pòte vè latak. Avèk Raphinha ki nan yon pozisyon ki pli bas pa rapò a pozisyon jeneral li. Se chanjman sa yo ki fè sa a. Se Raphinha ki vin okipe an kèlke sòt pozisyon Balde a men an pozisyon demi lateral. Nap pale de Raphinha. 84 èm minit de jeu Raphinha manke e fè 3 a 2 an. Men m panse balon sa li tap oto gòl. Son frap de Raphinha ki kontre nan pye Arier lan balon an al rive sou gardyen. Paske li vin bay balon an yon trajektwa ki prale dwat nan kan an. Reflèks gadyen an fè ke balon sa li menm li pa rantre nan kan an. Se te yon gwo sitiyasyon pou ekip FC Barcelone nan. E 85 èm minit de je pral gen Eger sa ki pral sòti, Jules Kounde pral rantre. E gon bagay ke mwen souvan di nan zafè Eric Garcia kòm lateral nan plas Kounde. Bon Kounde jwe anpil minit, se vre. Sezon an long, ou pral Conde se te youn nan moun ki te an kèlke sòt deranje Barcelone le fè ke l pa t prezan kont Inter de Milan akoz pwoblèm de blesur.